Bonjou reyalite m Bonjou fanatik reyalite m yo e bonswa abòne e nou pote yon salitasyon spesyal avèk ansyen abòne nouvo abòne yo e paske san abòne e pa gen reyalite m m toujou di sa se yon plezi pou nou a chak fwa gen posiblite pou nou prezante yon videyo e ben e nou vreman kontan. So jisteman, sitiyasyon ekonomik peyi a li tonbe alagraba. Tout moun nan mizè, tout moun ap plen grangou e pa tout aye. Men, li revyen a nou e pou nou konnen peyi a se konnen ou li ye. Se la ka ou pa gen manje, se ou konnen se te kredi ou pral fè e pou achte manje. Kay la paka san manje fò timoun yo manje ou menm fò manje Bon moun ki tap dim li konprann tout sam di yo tout sam di yo son reyalite yo ye kòm se sou reyalitem nou ye e tout sam di yo son reyalite men pi gwo pwoblèm nan se dlo kòman nap fè poun gen dlo poun fè jaden kèlswa nou ta gon ti kalte an nou ta gon ti moso tè nou ta byen fè jaden ladann. Kisa wap fè pou jwenn dlo si w pa gen rivyè bò lakay ou pou ta fè kaptaj dlo, ou pa ta gen mwayen pou fouye pi, e menm ke w ta gen mwayen sa ou wè ta pa gen kouran, sa vle di pou ta gen yon sistèm solè e pou te kapab kreye elektrisite pou te ka jwenn dlo a. Kisa wap fè ou menm ki gen yon ti mwayen ki andeyò, yon ti moso tè ou byen fè jaden ladan sa pou fè. E wap achte yon 10 fèy tòl, epi, ba m men 10 fèy tòl, yon 3, 4, 5 fèy tòl epi ou fè yon ti kay. A di ou mete yon 4 bwa kanpyen pou kouvri li, epi ou mete yon ti dal, epi ou fouye, ou fouye, ou fè yon sitèn. Sou pa ta gen kay tòl. Si w pa gen kay tòl, men depi w pa gen kay tòl la, se sa pou w fè, ou pran 4 poto, ou achte yon 5, 6 fèy tòl, epi ou kouvri li, epi ou mete dal ladan, epi ou fè yon sitèn, epi ou drene dlo sa a, a chak fwa lapli tonbe, dlo sa al nan sitèn nan. Kounye a, lè w bezwen wouze jaden an, kounye a menm dlo sa w gen nan sitèn nan, e dlo sa a w ap pran pou awouze jaden an. M sonje a lepòk, Mawouj, yo pa t konn sakle tè. Men depi se yon tè pa yo, se yon tè ki fon, se yon tè fon li ye. Se yon tè plèn otreman di. E lè y ap sakle l, yo pa sakle l, yo just vire l. Yo pran, yo pran pye kwa w byen wo, yo vire tè a. Menm jan m te fè yon videyo sa, mwen menm t ap vire tè a. Lè w vire tè a, pay sèch ki nan tè a, ou pa, ou pa boule, ou pa boule pay sa yo, ou pa jete yo. Okontrè, a menm pay sa a, ou vire tè a, ou vire tè a avèk menm pay sèch sa a. Li vin tounen yon konpòs. Yon moun ki di angrè, e fò n ta gen angrè. Non, ti jaden sa m gen an, li pa gen angrè ladan l. M pa met angrè. Si w jwenn angrè a, se tanmye. Men si w pa jwenn angrè tou, li pa yon pwoblèm. Pi gwo angrè tè a bezwen se dlo. Se dlo ak kòman pou w prepare tè a lè w al fè jaden. Lè w pral fè jaden an, ou pa jis sikle epi ou. Ou met plant lan. Fòk ou prepare tè a. Gen moun ki annik bò isi a gen moun kache lòt tè epi yo melanje yo ansanm. Wi li bon. E tankou sou gen pay sèch lakay ou pa jete pay sa yo. Ou moulen pay sa yo. Ou pran machin ou moulen pay sa yo. E pou simen nan tè a. Pou simen nan tè a. Pou nou vire l. Vire tè sa. Ou vin vire tè a. Konya. Ou prepare, e pa la men ou pral plante pou fè sa non. Ou gentan fè sa yon mwa oubyen 2 mwa davans, kounye a pay la pouri. Pay sa tou sèvi konpòs pou jaden w lan. Kout kat sa la, kounye a menm dlo sa w genyen nan sitèn nan, se menm dlo sa w pran pa bokit, epi ou gen yon awozwa, epi ou gen yon awozwa w ape.

Ok sa gon ti small e moutre nou sa men gen gwo ou konprann so ou wouze l epi an kelke sòt e lè sa e ou genyen wap wouse jaden an m garanti w nan de twa mouvman e wap genyen e an kelke sòt jaden an ou pa bezwen e kòm si se bò rivyè pou ye oubyen fò gen dlo fè gwo kaptaj dlo men gen ti moso tè ke ou genyen avèk awoswa ou kapab plante piman ou kapab plante betrav ou kapab plante kawòt ou kapab plante Epina ou kapab plante epis bay pou fè manje yo, ou kapab plante berijèn epi nan de twa mouvman ke se bagay ou pap menm bezwen e al nan mache pou achte yo. Ou ka plante kalalou e yon ta de choz bay sa yo, yo pap pran anpil tan e pou yo donnen wap gen manje. Tout sa yo se ti avantaj ke wap chèche kreye pou pou ka gen yon ti rezèv lakay ou. Se pa tout tan pou achte manje pase aktyèlman la gen grangou, m garanti nou. Gen solèy se vre, men si nou te fè jaden e wè tè sa w tande, sitiyasyon an li pa t ap vrèman kawotik nan jan li katastwofik la. Ebyen wòl nou, wòl reyalite m se di w reyalite a tou tounen, ou pa bezwen kòmsi se pi pou w fouye, ou gendwa pa gen posiblite pou w fouye pi oubyen pi kote w ye a dlo a gendwa fon, men an kèlke sòt depi ou fè sa m di w la w achte yon de twa fèy tòl ki andeyò ou menm ki andeyò. Ou fè yon ti sitèn, epi ou kapab kenbe dlo sa a, ou kapab kenbe dlo sa a, epi ou fè jaden an avèk menm dlo sa a, ou pran awozwa, ou woze ti jaden ou, ti jaden legim ou, ebyen, nan depi legim nan fin pouse, de 20 a 30 jou, ou gentan gen manje pou manje. Ebyen, m panse se, se se wòl reyalite, m se dou reyalite a, e toutouni, ou pa bezwen yon bann tè, ou pa bezwen yon bann dlo. e pou fè jaden e pou vle fè jaden an wap ka fèl se trè zimpotan e lè ou fè jaden an li lap itil e lap itil paske e san jaden nou pap kapab viv e byen e mwen te kwè ke e m pap janm di non m pap janm sispann moutre nou reyalite a se nan tè ke li ye. Ok. Sa ap gade sa ou se se piman. Se piman m gentan kouve la. M kouve piman sa yo e lòt semèn ke m pwale m pwale um, plante yo. Ok, sa se plantil ke nou genyen yo. E wè la lwa. Ok. Sa e yon vye zaboka ke m genyen. Ke m pwale plant lòt semèn lan. Sa se bitter leaf. Ke m te di nou pale de bitter leaf la deja. E pi nou genyen sa ki se la lwa. E pi nou genyen sa a mestiyen beni. Mestiyen beni an ou ka pran e kòm ta di sa. Yo konn fè e bay moun medsin avè l. Ok. E ou menm vant ou men gwosè. Ou balonnen e pi ou kapab pran medsin avè l. L ap pase w. Sa se mango. Sa se lòt plantil ke nou genyen yo. Kòm nou nou genyen pou vann, ebe, sa va pou vann nou. Sa se yon, sa se yon pi labapen. E labapen va pou vann. Sa se mango, zaboka nou genyen pou nou fè. E pou nou fè gref la dan yo tou. E pi yon mwad mas. Sa se. Grenadya, nou gen pye grenadya pou vann tou. Nou gen pye grenadya pou vann. Nou gen plan bit, nou gen bitelif pou vann egalman. Sou wap gade ti pye yo, yo vann 19-20 dola nan Amazon. Men nou men nou pap vann yo nan pri sa. Nou gen bitelif ki vreman bon pou paket bagay. Ok. Se tomat ke nou genyen, nou pral plante lot semen. e aprè fredi a fin pase ok sa se plantul ke nou genyen yo ke nou genyen pou nou pou nou plante e nan jou kap vini yo ok gade sa se kann yo kann yo sanseman e preske preske fini preske fin fin bon kann yo preske bon e pou yo manje la ok

Ou kontan pye mayòk? Pye mayòk sa tèlman wo lap fè nenpòt wotè m nenpòt 4 fwa. Lap fè wotè m ok. Ebyen. Kòm di m pap janm sispann nou montre nou ki reyalite m. Ok. Konprann? Konprann? Ok. Se kan. Ok. E realite li, oui. E pa manti, se se realite li. Pa gen manti, se realite li. Ou gos ou kan? Ok. Se reyalite li. Sa son pye paynapo. Pye paynapo. Ok. Mwen tou reyalite ya. Sa son pye pwa. Mwen pye pwa ki pouse. Mwen mwen gen ta fle. Mwen mwen plante l non. Pouse l pouse. Mwen gen ta fle.

Mwad jiyè m kwè m plante l. M plante l mwad jiyè. Wè. Wè pou ak ladan l wè. Wè. Mwad jiyè m plante l. Trè ba. E pou moun ki ta bezyen plant pwa sa a, fè m konnen. Ki donnen l tou ba. Ok. M fon ti bak m ka monte nou. Men ti pi a wè. Wè l pa gwo. Wè l tou piti. E eh ben. Wè pwa. Ok. Mwa m plante l jiyè, out, septanm, oktòb, novanm, desanm. 4 mwa. Wè. E pwa kon wok fè l pran tout tan sa. Wè. Ok. M panse se ase enpòtan. E nou menm ki vle fè jaden. Ou pa gade sou moun. Fè jaden. Ou pa gade sou moun. Fè jaden. M garanti w, ou pap regrèt pase reyalite a se se nan tè ke l ye. Nan tè ke l ye. Ebyen, e si w twouve travay n ap fè a e se yon travay ki ase enpòtan, se yon travay ki nòb, n ap mande w. e ban nou abòne e envite yon zanmi yon fanmiw e swiv reyalitem epi e pap gen 2 pap gen 3 non e se reyalitem li ye e mèsi paske ou toujou te fidèl avèk reyalitem rete la a la pwochèn pou yon lòt videyo mèsi babay.